Yon lòt fwa ankò mwen salye chak grenn zanmi kap gade videyo sa, se yon rèl plezi pou nou ansanm avèw nan moman sa. Alò nou pote videyo sa pou ou menm jisteman pou nou kapab fè yon kontinite E pa rapò ak lòt 2 videyo nou te fè sou pwogram parenaj o Kanada. Alò ou menm ki ta renmen al viv Kanada kòm refijye nou te moutre ou kòman ke ou kapab fè sa. Ou tap moute sou sit la epi ou tap seleksyone pwovens ke ou bezwen ou ta renmen al abite an epi ou tap seleksyone òganizasyon ke ou ta renmen pou sponsorize ou la oubyen pou sèvi parenn pou ou menm. epi ou t ap adrese yon lèt avèk òganizasyon sa a. Men pou te voye lèt la, ou t ap oblije itilize yon biwo yon biwo lapòs ok epi ou t ap voye lèt la pou l te kapab rive jwenn òganizasyon an o Kanada. Men pa rapò a difikilte ki genyen alò sitou pou moun k ap viv ann Ayiti yo tout biwo pa rapò ak ensekirite ki genyen tout biwo yo sanse fèmen. Men kounye a la a, èske pa rapò biwo fèmen ou oblije pa jwenn aksè pou voye lèt la? Alò nou pral moutre w, se poutèt sa menm nou fè videyo sa a, nou pral moutre w pa rapò ak telefòn ki nan men w lan kòman ke ou kapab fè pou kapab jwenn òganizasyon sa a o Kanada pou kapab adrese l, pou kapab di l kisa w vle, kòman si l kapab. edew. Se poutèt sa nou fè videyo sa alò nan videyo sa nou pral moutrew kòman ke menm si ou pa voye lèt la pa biwo lapòs pa rapò ak telefòn ki nan menw lan nou pral moutrew kòman ke pou kapab jwenn òganizasyon sa alò m panse ke nou pral pran yon ti poz nap tounen touswit jisteman poun kapab moutrew kòman pou kapab fè paske nou analize ke lap bon pou ou kanmenm. Fon ti tann nan kelke minit nap tounen. Syon ak moun ki di se avèw li santi l ta fè biznis lan tande. Banm diw, se pa paske l wè w son bon moun vre non, se paske se yon enbesil li bezwen pou l fè biznis, jisteman pou l ka manje tout kòb biznis lan nan menl. An ok, ou panse w se bon moun vre, pòt boure wap gitan konnen, wap gitan konnen, oh wap gitan konnen.
Alò, jan ke nou te eksplike ou deja nan videyo nimewo 1, nimewo 2, nou di lòske ou fin moute sou sit Kanada, kote lis òganizasyon ki an kolaborasyon avèk Imigrasyon Kanada, ebyen ki sa w ap fè, w ap seleksyone pwovens kote ou ta renmen

Se yon òganizasyon ki egziste lòtbò a, nan pwovens sa nou chwazi a. Se lis òganizasyon sa yo. Ebyen kisa w ap fè? W ap chwazi òganizasyon ou ta renmen pou ke se li menm ki pou parene w la. Ok? W ap chwazi lis sa, òganizasyon ki pou ta parene w la. E si m pran nouvo blan chut. Ok la wap chwazi yon 10 òganizasyon ou ta renmen pou ke ki parene w la. Alò nou te fè sa yo deja. Alò si tout fwa wap gade videyo a pou la premye fwa. Wap pral gade nan videyo nimewo 1, nimewo 2. Wap swiv yo wap wè ki sa nou diw fè. Ok lòske ou fin chwazi òganizasyon ke ou ta renmen pou esponsorize w. Pa egzanp la la. E la n ap gade nou gen òganizasyon k make Centre Centre de ressources pour nouveaux arrivants. Ok, n ap seleksyone l, n ap seleksyone li, n ap seleksyone non an epi n ap fè kopi non an. Ok, n ap fè kopi an epi sa n ap fè, nou prale sou Google. Nap klike sou Google. Ok. Epi nap lage non an. Epi nap fè rechèch de non. Nap fè rechèch de òganizasyon sa. Sant de resous pou lè nouvo imigran ou Kanada. Ok. Si nap gade la, yo di nou li sou Facebook tou. Pa egzanp, nou klike. Li sou Facebook. Ok, eske nou wè? Centre de ressources pour le pou nouvo arrivant au Canada. Sa vle di l sou Facebook. Si w vle, ou ka ale nan mesaj, ou ekri yo. Ou ekri yo pa mesaj. Sa se yon pwosede. E sa se yon sa se yon mwayen ke ou kapab fè. Men m pa ankouraje nou ekri yo sou sou Facebook. Paske Facebook la yon ti jan twò bagay, m pa ta renmen nou ekri l sou Facebook. M ta plis vle pou nou itilize email, ok, pou nou itilize email. Anben nap nap gade toujou, petèt nou kapab jwenn email la. Email òganizasyon an sou paj li a sou Google. Ok la an gade. An gade la. Ok. Yo di deskripsyon ed le nouvo arivan a adapte a la kominote an fasilite lentegrasyon sosyal, lè preyokipasyon ekonomik e lè opòtinite edikativ e kiltirèl etablisman an Yo pale pil bagay. Kisa yo di? Wè, yo ban nou email la la. Yo ban nou nimewo telefòn yo, yo ban nou email e yo ban nou adrès kote y ap viv o Kanada an. Yo ban nou adrès la. Kisa? Yo bay, yo bay email lan la. Yo di, mi email yo. Sa vle di w ap klike sou email la, e m ap ban nou yon egzanp. E, ou wè, la yo bay plizyè non moun. Valentina se kowòdonatris. etablisman dentegrasyon. Sa vle di ou ka ekri nenpòt moun la. Bon, la se direktè jeneral. Yo bay adrès direktè. Direktè jeneral la li rele Sébastien e Morneau. Ok? Li rele Sébastien e Morneau. A vle di, gen plizyè email la. Si se direktè òganizasyon ou bezwen ekri an dirèk, ou ka ekri l. Men sou bezwen ekri l nan email jeneral la, ou kapab Ekri li. Pa egzanp, si nou di n ap ekri direktè jeneral lan, n ap klike sou imel lan la. Non, sa se kowòdonatris la. Eske nou wè? Li tou voye nou sou bwat imel nou. Kounye a la, la, pandan nou sou bwat imel nou, n ap ekri demand, demand, demand de parenaj, de parenaj. Ok, demand de parenaj a pati. Nan pati sa, nap ekri sijè yo. Tout sa nou ta renmen di. Ok, nap feli, premyèman sa nap fè, nap felisite yo pou bon travay yap fè atravè le mond. Nap di nou rele entèl, entèl. Si nou an fanmiy, nap di nou an fanmiy ki konpoze de de tan moun, de tan moun. Apre sa, nap di nou ta renmen antre o Kanada kòm refijye. Ok, nap di sa, lè fini kot nou wè ti flèch. Ok kot nou wè ti flèch ble sa li menm li ye anlè a nap klike sou li apre sa mesaj la ap tou ale apre sa nap tann repons si tout fwa nou pata jwenn mwayen pou nou voye lèt yo pa la pòs jan nou te di a si tout fwa nou pata jwenn mwayen pou nou voye lèt yo pa la pòs alò gen moun ki te di nou ke eemm gen moun ki te di nou li yon ti jan difisil

L ap pran mwens kòb pou ou menm. Men si tout fwa w pa ka ni voye ni pa DHL ni pa lapòs, w ap voye yo, jan w wè nou eksplike, w a prale sou Google, w ap antre nimewo, w ap mande adrès, si w vle ou ka ekri adrès elektwonik tèl òganizasyon, tèl òganizasyon. Epi w ap fè rechèch la, y ap ba w adrès elektwonik yo, epi w ap ekri yo, w ap ekri yo nan adrès elektwonik lan, apre sa w ap tann repons.